So, jodi a, m tounen sou sijè a, frè m ak sè m yo, e nèg mawon, fanm mawon, e sitou sa k adapte yo, e nou se yon, nou adapte a ora nèg mawon nou nòmalman, bon bagay, premye radyo m. E so jodi a, nou va pale de nèg mawon pwòp. Bon, nèg mawon pwòp, ou wè m non nèg mawon m ye, bon, deja wè yon nèg mawon pwòp, e nèg mawon sal. Answit, nan yon sal, adapte w, fòs nou, pral ba nou yon blan. Ba nou yon blan, epi bon apre sa n ap pale de egzèsis. Ok? So, kounya la, nèg mawon pwòp. Nèg mawon pwòp. Yon nèg mawon pwòp. Se pa paske nèg la abiye pwòp, li byen renmen kò l pwòp, e pa sa k fè l pwòp. Ok. Lè yon nèg mawon se yon nèg mawon pwòp, sa vle di ou pa bay moun manti. Si w ba moun yon pwomès, ou kenbe pwomès ou. Lè sa m di ou pa fè vye dil, ou pa gen kòb sal nan pòch ou. Tout kòb ou gen kòb pwòp, kòb legal. Kòb legal. Lè sa m di ou pa fè lajan nonsense. E pa vòlè w ap vòlè, e pa tiye w ap tiye moun. E pa mechanste w ap fè nan lari a, e byen w ap fè pou moun.

Sa ap fonksyone pou peyi a. Nèg pwòp, kiyès ankò? So, de twa moun sa yo nèg pwòp. Bon. Nèg sal. Mwen pa rele nèg sal. Nèg sal. Bon. Egzanp nèg sal, m ta ba ou. Bon. On nèg sal, son nèg ki toujou ap ba w manti. Se pa m bay verite. Bonjou l pa ba verite l. Ou di misye bonjou pa lan janm zouko kiko nèg malelve yon malfektè misye ye misye mechanste sèlman konn fè lan tout kòb li fè son kòb mechanste liye lan janm di w e yon nèg lan janm di w se se nan san e nan san an fè la e nan san an li pran filing li e nan fè e kòb kòb sal kòb ki gen san nan ladan yo e lan sa fè yon mòg nèg kap vann dwòg e nèg kap e e tiye moun. Nèg kap kidnape moun nèg kap vòlè bagay sa yo mezanmi sou lè ou fè lòt bagay sa ou fè kòb la son lòt moun kounya ou met nan pwoblèm ou bay moun nan yon traka so lè konsa si se nan konsa wap fè kòb la bon kòb sa yon kòb sal li ye so sa vle di yon nèg sal ou ye yon nèg mawon sal ou ye mezanmi sou ou nèg mawon poukisa paske ou fè kòb ou pou kont ou e pa moun kap baw kòb la ou fèl pou kont ou men si yon kòb sal li ye yon nèg mawon sal ou ye ou konprann nèg mawon sal li ye mezanmi sou so. Bon nèg manman w pwòp. Bon nèg manman w pwòp menm travay pou kòb nan menm kòm yon sèvis pou pi devan ou rann yon sèvis bak e konsa n fonksyone nou menm mande kòb pase bay kòb bon an bay lajan sa yo e sa m di w e so fòs nou fòs nou e bon e bon. Dènye fwa m tap di nou fòs nou se 12 milyon, 3 milyon bon aprè sa n reyalize se apèn si gen 1.5 milyon, apèn si gen 1.5 milyon moun sèlman ki ka wè videyo yo. Map vini e blan ap rele m. Apèn si n gen 1.5 milyon moun ki ka wè videyo a. E si w al gade nan videyo a apèn si gen yon 30 moun konsa k gade l, bon e fòs nou. Nan 2 semèn, 3 semèn, 30 moun sèlman ki pran mesaj la. Ready? Fòs nou ba anpil. Ann fè efò mesye, fò n bay like yo, fò n share video yo. Fè efò a, Ayisyen w ye. Mwen konn nan di w ap pede share video moun blan. E tout lòt moun ka fè lòt bagay men lè w wè yon video Ayisyen w pa share li. Mwen nan di w fò w share video Ayisyen yo. So, anpwen se, anpwen se milyon m te di nou. Wè sa, 24 an, E popilasyon ayisyen an, mwatye ladan l gen mwens ke 24 an, mwatye ladan l gen plis ke 24 an. Bagay sa m deja di nou 61 pousan sèlman nan nou k konn li, ki konn ekri. Lè w konpare, m pa renmen konpare nou, but lè w konpare l avèk yon lòt peyi, tankou yon lòt peyi tankou e Ondiras oubyen Ekwadò, yon lòt bagay sa yo, peyi k chaje mizè menm jan Ayiti yo, moun sa yo di w 91 pousan Nan moun nan peyi yo konn pale yo konn ekri. Yo konn li yo konn ekri. 91 pousan konn li yo konn ekri. Nou menm ayisyen 61 pousan konn li konn ekri. So nan sans sa fòn fè anpil efò. Si w gon charite k ap ede moun ayiti aprann li aprann ekri silvouplè voye mesaj a mwen. Yeah e si w gon fondasyon kèlkonk ou konprann k ap ede moun ayiti. Bagay sa pa anpil pwoblèm. Konprann? Kon so gon fondasyon kèlkonk, on sòt de fondasyon charite, k ap ede timoun li, k ap ede timoun ekri, bon, voye enfòmasyon yo, men m ap poste enfòmasyon yo la anba ekran an, Konsa e ayisyen nèg mawom yo kap swiv e nouvèl yo konsa nou ka kòmanse bon fè e e de twa mouvman mete ti lajan nan ba yo konsa m di w e donate konsa m di w e kòmanse fè bagay yo pouse e fòn fòn fè efò fòn fòn pa ka ret a 61 pousan fòn fon ti efò ou konprann so si se sa oubyen si w gon lekòl pa egzanp si w gon lekòl ayiti la k pap fonksyone. Ou gen yon lekòl Ayiti ki ap fonksyone, men elèv, pa gen elèv, e elèv yo pa ka peye, e twòp dezòd nan peyi a. Si yo peye lekòl la, yo pa ka manje. Wè sa m di ou? So, si w gen yon lekòl konsa, ou gen yon fondasyon, bon, yon fondasyon nòmalman ta sipoze, ta sipoze gen yon fondasyon k ap ede mòd lekòl sa yo, ok? So, si w bay kòb la nan fondasyon, kòb sa li menm, Li pral ede elèv lekòl yo. E n ap kòmanse a elèv ki pi fò yo. Elèv ki pi fò yo k ap gen e k ap jwenn donasyon an premye. Epi, ap gen manje pou yo manje, liv pou yo li. Epi, y ap peye lekòl yo nòmalman. Kòb sa a, l ap prale nan edikasyon timoun yo. Mwen jan m di w, kon sa n ka pouse sa. Son, sa a se yon, se yon egzanp m ba nou, nou ka fè. Bon, e apre sa.

E ou fin adapte w nan orè la bon. Kounye a, e sante w, se jan fason w dòmi, fason w leve, e priye bagay sa. Bon, kounye a, fè egzèsis. Fè egzèsis chak jou. Si w twò gwo, pa gen pwoblèm, ou fè egzèsis yon minit pa jou. Fè 2 semèn ou fè yon egzèsis pou 1 minit chak jou. Twazyèm semèn nan yon lòt 2 semèn ankò ou fè 3 minit chak jou ap fè egzèsis. Si ou se yon bon gwo, chak jou ou leve ou fè 3 minit ap fè egzèsis. Egzèsis ou chwazi a ou fèl. E mache ou vle fè ti mache, mache bon. Sa nenpòt sa li a ou fèl. Men make sure ou fèl pou 3 minit. Ok. Pou yon mwa fin pase, kounya ranje kò ou, fè egzèsis pou omwen 5 minit pa jou. 5 minit pa jou, ou pa son mwa konsa, 5 minit pa jou fè egzèsis. Fè fè sa ou pèdi pwa nòmalman. So, apre yon mwa fin pase, ranje kò ou, fè 10 minit. Lò sot nan 10 minit, menm ba yo, wal nan 15, ok? Wal nan 15, lò sot nan 15, la e kò nan 20. Lò rive nan 20, ou preske nan zòn 30 bon. Depi ou rive nan 30 bon, ou fin an fòm nèt. Depi ou nan 30 bon, ou preske, bon ou preske depase m deja. Pase menm, ou men ant 20 e 50 pa jou. So, ou menm, sou ap fè egzèsis la, Wi nan 15 minit pa jou bon preske bon nan sa m di w but e goal la se pou rive but a se pou rive a 50 minit e chak 2 jou ok o mwen 30 minit pa jou ou fè 30 minit 20 minit pa jou pa gen pwoblèm ou anfòm pito ou fè 20 minit pa jou olye w ale ou fè 1 èd tan 3 èd tan nan yon grenn jou epi ou bay vag pou rès semèn nan pito ou fè 10 minit 20 minit pa jou ok chak jou se konsa toujou ap met kò ak bay aktivite nan kò w pou byen dijere ba yo pou byen ap fonksyone. Ok gen plis enèji pou byen e byen fonksyone an nèg mawon an fanm mawon so apre sa yè m te di n ap pale nou de yoga bon lè w leve le maten leve w fin priye detire w e dan detire a se yon yoga li ye ou ka fè yoga pou detire kò w ou ka fè yoga pou e si w gen pwoblèm do si do ap bo w si w gen e e e doulè nan do ou ka fè yoga pou retire doulè a nan do w Ou gen pou ou gen doulè nan zèpòl, kèlkeswa kote ou gen doulè a, ou gen pwoblèm zo, ou gen doulè nan zo, bon fè yoga, yoga ap voye w monte. Ou gen moun k ap di w lougarou ye, louga e pou sante w li ye, l ap fè w mete w an sante. Ok? So ou fè yoga, lè w fin fè yoga ou fin bwè ti to, m pa konn ki lè ou vle fè egzèsis sa, ou fè egzèsis sa men make sure anvan jounen an fini, fè egzèsis ou chak jou. Ok? So, n ap kite la konsa e next time, n ap ale de leson e yon lòt leson, kòmanse a adapte w.

So, on nèg sal. Bèl egzant nèg sal. Wap viv ou Etazini, kèk ou sa wap viv la. Ok? Wap yon nan le moun, Etazini, e yo ki gen plus puissance. Bon, bak nan men yon moun, yon bon bèl egzant. Wayne te fèk gon yon dirijan. Dirijan te fèk gen yon. Zonje li? Misye. Misye led, li bet, li gra. Yon nan di misye pa bon menm. Yon nèk sal li se, yon nèk maron sal li. Yon nan di tout kob misye fè, se nan sal. Se kob san misye fè. Yon nan di ou se manti sa man misye bay. Tout afè misye son. Bagay dwòl. Tout moun ki kou antoure misye, yo tout nan bagay, nan zak e kèlkonk. An m di w, se bon jan nèg e mawon sal la. Se jan nèg, jwenn misye non. Misye tèlman sal, se jan nèg e se chak jou, mawon an ap retire kalmasyon sou po misye. Manman sa ret pa defè e pa nan epa pa defè ayiti yo non wè pa defè ayiti yo sa e bon pa defè sa yo pa ka rete kalmason sou misye e de kale fa defè ou fè avèk e e pa defè ou wè isi yo e bon jan bout fè e fè menm e bon fè bon bon fò men pran ou pran fè a ou fèl fon boul ou graje kal sou misye chak jou pou misye ap retire kal sou li lè fini retire kal lè fini pou lal tranpe kòl nan yon basen pise e pa nenpòt pise non pise chamo Pise pise bèt pise pise fò pise bèt pise kabrit nan m di w pise chamo e e pise kiyès ankò yon lòt bèt la pise santi e e ou konn wè e bèt ki konn nan kèt m bliye non bèt sa e bèt wè ki gen ke ba yo bèt santi yo bon e se pise jòn fò pise a byen jòn byen santi Byen toksik pase kò misye tèlman chaje kalmason e dlo toksik sa yo pou elimine kalmason yo e malgre sa yo grandi kanmenm so fò chak jou misye ap dekale pou l dekale kalmason sou li ki fè madanm misye pa vle wè l chak jou pou oblije ap pise pou benyen misye bay misye yon douch douch pise bagay sa yo misye sal misye pa bon bouch misye lè w wè bouch misye pa di e tou bouden kabrit ti bouch misye konsa ti bouden kabrit bon wè kiyès m ap pale w bon jan nèg sal gwo gwo gwo nèg mawon sal. Se nèg manw pasel fè kòb li pou kont li men misye sal e kòb sal li fè yo nèg manw sal so men egzanp lan bon egzanp nèg manw pwòp yon nèg tankou Floyd Mayweather so nèg manw pwòp nèg manw sal bon egzanp lan. Se nèg sal, misye sal anpil. Se pa bon menm. Se pa bon ditou ditou. Rad! Jan! Nèg mawon pwòp. So, m di nou e, m ba ba nou yon blan, m fè egzèsis. Blan sa a. Mwen janm di w blan sa, sa w vle fonksyone a, si se bwa w vle travay, si se do w vle travay, ou kou w vle travay, anba w vle travay, nan mitan w vle travay, sou kote, kèlkeswa pati nan kò w vle travay la, blan sa, misye ap ba w tout bagay sou de chèz. Wap bezwen ekipman, wap bezwen al nan djim, lakay ou fè tout afè w, sèvo w monte. klè ok answit e aprè blan sa nèg sik lan banou yon lòt blan e m konnen nou byen fè kòb nan stak makèt la anpil nan nou nou deja parèn adapte nou kòmanse ap fè kòb e swiv ti videyo lè map di nou achte tèl bagay yo swiv ti videyo sa yo answit m pral banou yon blan gen yon bagay yon gwa afè ki rele opsyon nan stak makèt la opsyon an sa li ye son asirans li ye si kounya wal nan stak makèt la wap achte yon yon kansite e chè, pa vre? Ou di bon mache chè sa yo 50 dola chak, bon m pa vle pèdi plis ke 2 dola sou chak, ok? So ou achte yon asirans pou 48 dola. So asirans lan di w, bon menm si makèt la kraze, w ap still gen 48 dola minimòm.

ki e tweet lan, ou achte asyans lan bonè, tankou ou wè kounya la nan nan juin la, achte yon asyans pou janvier. Ou konprann? Nou achte l byen byen achte l pou janvier la, depi kounye a ou achte l nan janvier e pou janvier, lap ekspire nan janvier, wap jwenn li bon pri, bon block desanm, block octobre, novembre, lap gentan men wotè, ou gen dwa vann li block octobre, novembre ba yon lòt moun ou gentan fè yon kòb sou li. Wè sam di w? So, m pral ba nou yon lòt blan, e pa jodi a non. Next lesson map ba nou blan sa, paske. Misye pral ba nou bayo paske kounye a n gen ton lòt semèn ankò pou n fin adapte nou byen. M bezwen pou tout moun adapte yo ansanm epi pou lè n fin adapte yo moun tout moun al fè lajan ansanm pou n griyen dan nou ansanm. Konn sa m di w so epi rad jan manje kò w adapte w. Adapte w adapte w adapte w nèg manw ye adapte w adapte w.
Chante avèk mwen, nou menm, tande, sa se bon, tande Levanjil la bon, li bon, li bon, li bon, wololoy Levanjil la bon, li bon, li bon, li bon Patande non